Nou salye tout moun, tout moun kap swiv live sa nan lè sa, e tout moun kap swiv emisyon sa tou nan lè sa. Jodia nou nan yonn nan espas o nivo de kapital la, nan non wout Nòdwès. Wout Nòdwès ki se yon kolektif ki fòme a pati de yon ansanm de jèn pwofesyonèl, yon ansanm de jèn inivèsitè ki soti nan depatman Nòdwès. ki nan. Ki ap evolye pou le moman swa nan Pòtoprens omwens ki aletranje, men ki rele tèt yo Kolektif Wout Nòdwès. Kolektif Wout Nòdwès, l ale pli lwen selon sa filozofi a ye. L ale pli lwen pou yon kesyon de wout. Yo wè wout la selon sa yo di m toujou. Yo wè wout la dan le sans di devlopman, e sesi devlopman a tou lè nivo. Yo wè l nan sans yon departeman ki ouvè sou le plan touristik menm jan avèk yon pakèt lòt zòn. Donk se konsa ke Kolektif Wout Nòdwès la li menm li prezante tèt li. Jodi a nou pral pale avèk yon kandida a la prezidans. Se yonn nan kandida a la prezidans ki plase pami swa top 4 ou di mwens top 5 si ou vle top 6 kandida a la prezidans. M panse ke se premye kandida ke. Wout Nòdwès ap kesyone e yo pral kesyone l se an fonksyon de politik ke l pral aplike yon fason pou ke nou rive a devlopman wout devlopman departeman Nòdwès tout bon vre. Nou pral pale avè l sou plizyè sijè men ki gen rapò avèk departeman Nòdwès. Nou kòmanse avè l menm jan genyen plizyè lòt kandida a la prezidans ki vize pa seyans dentèwogasyon sa. Donk. Map tou salye byen avan non pam se Verna Forestal Verna Forestal m se moun Nòdwès mwen se redaktè jounal anliy Nouvèl pa m se redaktè jounal anliy Rezo Nòdwès tou mwen se direktè de lenfòmasyon de la radyo Transinter mwen menm se analis politik nan radyo Transinter se mwen menm ki prezante emisyon envite djoudjou ki fèt chak maten an tou se Retroverso

Kolektivman, Madam Dina, m kwè m kontan pou di sa li ansanm avèk lòt moun ki la ansanm avèk nou, se yon rèl plèzi aprann nou te soti nan Nòdwès peyi an, nou wè sitiyasyon depatman sa a, yon depatman ki tèlman enpòtan si w bezwen relanse tourism nan peyi a, si w bezwen devlòpman peyi Dayiti, ou pa ka pa enterese a depatman Nòdwès peyi an. Ansuit, nou menm tou, kòm Moise Charles, nou gen anpil enterè pou Nòdwès peyi an. Le fè ke pa tap gen Desalin si Kapa Lamò pat la. Se Kapa Lamò ki konplete Desalin ki jodi a te ban nou endepandans peyi a. Nan sans sa a, m kwè gen anpil moun ki enterese pa rapò pozisyon nou, yo konprann vizyon nou kote de kesyon depatman Nodwès peyi a, patikilyèman kesyon wout, e non sèlman wout, anpil anpil lòt bagay ki vrèman make pou Nodwès peyi a. Mwen panse pa rapò a emisyon sa a, anpil moun pral pral kapab konnen opinyon nou, vizyon nou pou depatman Nòdès peyi a. Nou pral pase kèlke minit ansanm, mwen panse ke entènòt yo ap vrèman kontan ansanm avèk nou pou yo tande pwendevou pa nou pa rapò Kesyon nan Brazil te konn patikaman kesyon gouvènman Etazini an te antann sou ansanm nan. Pou se Prekla Zeneral Moyiz, kandida laprezidans ki ansanm avèk nou, men se paske ou se premye moun tou ki te reponn a envitasyon sa a. N ap mande ou rapidman Senatè Moyiz èske ou ka fè yon ti prezantasyon pou, byen antandu, chak moun toujou ap tande ki moun ki Senatè Moyiz, men jodi a la pou Kolektif Wout Nòdwès nou ta swete pou w fè yon brèv prezantasyon de ou menm. Trè byen.

Donk gwo mouvman an ki nan rejyon Amerik Latin, Amerik di Sid la menm ki nan Karayib la, se mouvman ki rele El Camino del Campesino ki nan Latin jodi a. E jodi a tou nou gen kandida la prezidans, nou gen yon diskou nou pote, nou gen yon vizyon nou pote ki kapab retire Ayiti nan sa li ye la jodi a. Se nan kontèks sa a, nou vrèman onore e nou menm kontan pa rapò envitasyon sa a pou n kapab pataje opinyon nou avèk moun k ap suiv nou, patikilyèman entènot yo, non sèlman moun ki soti nan depatman Nòdwès peyi an, men an menm tan tou gen moun ki pa moun Nòdwès men ki enterese a kesyon devlòpman, ki anpil moun nan yo tou se patizan nou, se patizan nou, m swete si apre yo pral suiv entèvyou sa a, li kapab ede yo konprann sa nou gen pou peyi a. An gwo, m vrèman kontan parapò envitasyon nou pral kòmante. Ansanm, sitiyasyon Nòdwès kriye. Wi, e jan nou te di l la, Senatè Moïse, donk n ap plis pale de sa ki gen rapò avèk Nòdwès. Men, rapidman, piske gen yon pakèt ensètitid ki chita swa sou fezabilite eleksyon yo, gen moun k ap pale de yon ansanm de ti pwoblèm yo ta wè ki poze, selon ou menm, nou pral nan eleksyon kanmenm le 20 novanm, oudimwens, kòman sa ye? Kòman nan ou menm ou konprann eleksyon ki pral fèt 20 novanm yo?
Ou kwè fòk nou tande depi nan moman kanpay la yo toujou di tout moun atansyon prezidan privè atansyon prezidan privè pou nou pa fèl kou wouj nou pran distans nou avèl sou kesyon sa avèk prezidan privè paske prezidan privè kite manifèste volonte dèl depi pou te òganize eleksyon yo men nan tèt pal li te vle li te bezwen enpoze yon moun. Men m vin dekouvri m pap ka enpoze moun li vle enpoze a. Pèp Ayisyen an pa dakò, e pèp Ayisyen an manifeste volonte pou y al vote pou nou nan eleksyon ki pral fèt yo. Jodi a, Prezidan Privert pa ankou pa gen ankourajman lakay li pou l kapab òganize eleksyon sa yo. E sitou, li vin jwenn avèk kesyon siklòn nan, e byen yo vle pwofite de sa pou yo kapab bòykote eleksyon yo. Ansuit. Se pa sèlman pou Prezidan Pile a. Gen diferan sektè, la kominote entènasyonal, an menm tan avèk on pati nan elit ekonomik lan, yo pa enterese sou kesyon eleksyon e m pral di nou poukisa. Lè m ouvè kanpay mwen Akayè, ki sa k pase? Kominote entènasyonal lan li ebranle. Ki sa yo fè? 1, Yo fè Madam Pierre Louis soti on nòt konve mwen. Sa pa. frape nou fò paske non sèlman frè Aman bay verite an menm tan tou te gen Lyonel Etienne ki kanpe ansanm avèk li Lyonel Trouillot eskize m Lyonel Trouillot ki te sou kòd li e vin gen anpil anpil lòt kad anndan peyi an yo konbat ide sa yo aprè ou vin jwenn la kominote entènasyonal yo fè pwen ak soti sou teren politik lan pou destabilize l sa pa rive fèt pèp ayisyen pran pwen jwèt lan kanpe ansanm. ansanm avèk nou. Pou jwe, nan tout moman kanpay lan, yo atake nou, yo tire sou nou, yo kraze vit machin nou, men sa pa te dekouraje nou te kontinye batay lan. E se sèl nou kòm kandida ki pat gen otobis bèl, se sèl nou kòm kandida ki pat genyen lajan nan men nou. Gen moun, men nou te wè nan tout depatman yo se nou ki te mobilize plis moun. Eben sa a li bay kominote entènasyonal la pwoblèm. Elit ekonomik nan, yo vin jwenn avèk yon kesyon. katastwòf natirèl ki vin kwaze avèk eleksyon yo, ebyen yo vle pwofite de sa, lefèke yo te bay yon seri kandida tò, yon seri kandida vwa pou al achte moun, pèp ayisyen di yo pap vann peyi an ni pou tòl, ni pou vwa. Paske moun yo di, lè m gon kay, m gen 100 fèy tòl sou kay sa a. Kay sa a, twati lan, van pran l li pote l ale. Ò yon kandida vin ban m 2 fèy tòl, kisa m pral fè avèk? Moun yo konprann sa. Ebyen finalman, moun yo toujou ansanm avèk nou, e lè m sòti. nan depatman sid peyi a, nan chèf de depatman an vil Okay. M t ale tou nan depatman Nòdwès, nan depatman Grandans peyi an, patikilyèman Jeremi. Moun yo, yo te vrèman akeyi nou, se nou ki te jwenn pi bèl akèy pami tout kandida. Eben sa vin bay pwoblèm. Answit, parapò gwo aktivite nou òganize nan tout peyi an depi 17 oktòb ki sot pase la a, eben moun yo vin dekouvri si eleksyon ap fèt, gen posiblite pou nou ranpòte eleksyon yo, eben kounye a, yo pa enterese pou fè eleksyon. Men nou menm pitit Desalin, nou pral fòse yo fè eleksyon an. Pèp ayisyen an p ap dakò pou yo rete nan kesyon tranzisyon e ki pa ka fèt anyen pou peyi an. E jodi an, nou kapab wè kesyon Siklòn nan, Siklòn nan sa ki la pa fè anyen. Yo pa fè anyen pou Nòdwès, yo pa fè anyen pou depatman Nip, yo pa fè anyen pou depatman Sid peyi an, yo pa fè anyen ditou pou depatman Grandans peyi an. Ke yo vle ke yo pa vle, yo pa ka pa ògane eleksyon yo. Jodi a, nou rekonèt. Fè kantite pa rapò wout ki andomaje, rapò sant ki ta pral sèvi pwoteksyon yo pou mete biwo de vòt yo, yo vin sèvi jodi an kòm abri pwovizwa. Sa pa anpeche jodi an yo kontinye evakye moun yo, lè moun yo altènativ deplase yo mete yo lòt kote, an menm tan reyabilite lèt ki kraze yo kapab òganize eleksyon, ke yo vle ke yo pa vle. Nou paka pa fè eleksyon an, m pa vle pa gen de sa, m pa al fòse gouvènman an òganize eleksyon yo, bon si piga di pa fè eleksyon an, li pap ka rete sou pouvwa a. Yo oblije òganize eleksyon nan peyi an, paske yo pa ka rete nan kesyon gouvènman pwovizwa ki jodi a pa pote oken rezilta pou pèp ayisyen. Etan done ke sa fè pati de aktyalite sosyo politik peyi a, m ta renmen konnen selon ou menm Senatè Moïse, kijan ou wè Aktyalite sosyo politik peyi a kòman lap dewoule ou di mwens kòman ou wè vi pèp la menm sou le plan politik sou le plan sosyal. M kwè se pa jodi a sèlman sa fè lontan pèp ayisyen an nan sitiyasyon difisil etan done ke nou tout kapab wè sou le plan ekonomik pèp ayisyen pa konn ki sen pou yo rele. Mwen menm pèsonèlman lè m te nan Sena Piblik lan, m te gen 5 an depi m ap di, atansyon pèp ayisyen, si nou pa rije nou, nou pral konnen moman difisil anndan peyi an, pa rapò kòripsyon, pa rapò gagòt, pa rapò dezòd ki te gen nan pwisans lè sa yo, lajan k ap detoune anndan peyi an. Mwen menm pèsonèlman, m fè tout sa m konnen pou Ayiti deja. Se nou menm ki te òganize pwogram Fon Petro-Karibe an pou Ayiti, se son pwogram ki te ka ede peyi an. Malezman, detounen tout kòb sa yo, se plizyè milya dola meriken ki disparèt. Men finalman, nou menm nou kanpe sou sèn politik la, nou te anonse pèp lan sa. Sa fè lontan depi m ap di pèp ayisyen an, si n pa leve pye nou, nou pral bezwen 65 goud pou yon dola meriken. Gen moun ki pa t kwè sa. Jodi a nou kapab wè sitiyasyon an, se yon sitiyasyon ki vrèman konplèks pou pèp ayisyen sou le plan ekonomik, sou le plan sosyal nou wè l, e finalman, kesyon katastwòf natirèl lan ki vin koyenside avèk yon sitiyasyon ekonomik ki te deja frajil, e ben l mete pèp la ajenou. Jodi a nou tout kapab konsyan, klas mwayèn nan li ajenou, yo dekapitalize klas mwayèn nan, mwa mas yo yo pa konn kisa pou yo fè, tout moun nan mizè nwa anndan peyi an, ò jodi a dirijan nou yo pa fè anyen pou yo pote solisyon a pwoblèm sa yo, e de jou an jou ou wè moun ki te kòmanse pwan elan ekonomikman palan yo bese e tout moun koulye a yo ozabwa yo pa konn kisa pou yo fè. Se sak fè nou menm nou pote yon diskou anndan peyi an, Or, jodi a on peyi nou pa antre an pwodiksyon nasyonal, on peyi ou pa devlope touris, on peyi ou pa mete enfrastrikti anndan pou kapab fè peyi avanse vè le pwogrè, eben ou vin jwenn on peyi kote jodi an se etranje kap ban nou manje, jodi an se etranje kap di nou men sa pou nou fè, eben sitiyasyon sa a li vrèman konik pou pèp ayisyen an. Answit, ou genyen tou yon elit ekonomik ki ta sipoze andose responsablite l, yo pa pran responsablite yo pou yo kapab devlope peyi an. Yo plis kwè, 99 pousan nan yo, se sèlman achte diri lòtbò pou yo vin revann isi an, achte fè pou yo vin revann isi an, achte sik pou yo vin revann isi an, alòske yo pa kwè nan pwodiksyon nasyonal. Se sa k fè nou menm, jodi an, wè n ap pwone yon nouvèl klas ekonomik, atravè klas mwayèn nan, ki kwè nan pwodiksyon nasyonal. Jodi an, yon peyi ki pa gen ati ak kredi, se sa k fè nou menm n ap pwone pou n kapab mete lòt brann nan peyi an pou bay ati ak li. Se sa k fè jodi an ou kapab wè tout moun ajenou. M panse ke nou tout kapab wè l. Sou le plan anviwònmantal se zewo. Dayè nou wè ki rezilta sa ban nou. On siklòn ki pase li mete nou ajenou. Sa montre klèman pa gen anyen ki anndan peyi an. E ou kapab dekouvri siklòn sa a pa gen moun ki ka pale fò paske li mete tout moun ajenou. Ou wè siklòn nan vini, li mete nou anu, li mete dirijan nou yo anu. Sa vle di ki sa? Nou pa te gen repondong pou n te kapab kòlte siklòn sa a. Yon lòt fwa ankò, sitiyasyon an konplèks. Pa gen. Le chwa, tout moun dwe motive pou yo mobilize, sitou nan eleksyon sa yo pou nou gen bon dirijan ki kapab asime responsablite yo pou kapab retire peyi a nan sa li la jodi a. Sou le plan ekonomik, politik, sosyal, anviwònmantal, nou kapab di se yon veritab katastwòf ki mete pèp ayisyen an ajenou. Se sa nou menm, nou bay tan nou, nou bay vi nou pou n akonpaye pèp ayisyen an nan moman difisil yo twouve yo la jodi a. Se sa k fè nou menm Moyiz Janchal, nou pran responsablite nou, Fas a yon tèl sitiyasyon ki vrèman panike tout moun ki anndan peyi a. Vwala, kounye a la nou prale nan depatman Nòdwès, Senatè Moïse Jean Charles. Bon, byen avan banm mande w èske w konn depatman Nòdwès byen? Trè byen, m konnen depatman Nòdwès lan trè byen. E jodi an, m di w tou, nou te nan kanpay nan depatman Nòdwès peyi a. Ou te kapab wè majorite kandida ki genyen swa lakominote entènasyonal dèyè yo, swa yo genyen. La boujwazi dèyè yo, yo pa t fèt pou depatman Nòdès peyi an. Nou menm nou te pran depatman Nòdès peyi an, nou te vizite diferant komin e nou te eseye pa pran elikoptè nou menm. Se nou menm kòm kandida ki nan kandida ki avangat yo ki te pran wout lan pou n te kapab kòmanse depi Gonayiv pou n al bout Mòn Sen Nikola. An gwo, m panse ke jodi an. Nou kab konpwann sitiyasyon depatman Nodwès peyi an, son depatman Nòdwès ki gen tout kapasite l, non sèlman ou kapab devlope agrikilti, ou kapab devlope tourism, answit ou kapab pa rapò lansanm plaj ki genyen. Depatman Nòdwès peyi an, m ap mande èske se pa zòn sa ki gen pi bèl plaj nan peyi an? M pa menm gen di pou di karayib la paske jodi an lè w ale depatman nòdès peyi an se fatra se pousyè pa gen yon wout tout moun an dezolasyon se grav alòske mwen menm pa rapò granmè an depatman nòdès peyi an m konte sou li m konte sou li m pral di w poukisa e mwen menm m pa moun nòdwès. Men m gentan make pwen Nòdwès e m ta swete moun ki nan Nòdwès peyi an pou yo pran nòt. M sonje lè m t ap vote an bidjè peyi a, kouman m te mete kòb nan Pon de Pè an? Poukisa m te mete kòb sa a? Se paske m ta prale Okapayisyen, nan Tòtigè. Lè m rive yo di m pa gen avyon ki prale dirèkteman Okapayisyen, si m vle ale fò ke m pran Tòtigè k ap pase pa Pon de Pè. Epòk sa a, te gen lapli, lè avyon an plane epi labou pote nou ale. M te di depi bidjè peyi a ap vote, m ap mete kòb nan bidjè peyi an pou Nòdwès. Malerezman m sonje sa a, lè m te mete kòb sa pou depatman Nòdès peyi an, lè m t ap kòlte batay sa avèk Mateli, te gen anpil eli nan Nòdès peyi an ki pa t dakò avè m e yo pa t menm ede m. Alòske, yo te ap sipòte Tèt Kale. Jodi a mwen menm ki sa m panse, etandone ke depatman Nòdès. Yon ti moun pa sonje ki ki eli konsa. E m pa pral, m pa pral sile moun pase nou nan peryòd elektoral, men se te, sa te vrèman fè m mal. M ap goumen pou m defann kòb. Ki sa k pase? Martelly avèk Lamothe ki detounen kòb ayopò Nòdwès lan pou al fèl li lavach. Men lè map rele anmwe pou ayopò sa a se tankou mwen menm se te moun Nòdwès. Or gen moun ki ta sipoze kanpe ansanm avèm men yo tap su pouvwa a pa voye dlo pou mwen pèsonn moun. Men se ton fè, se ton reyalite m paka pa dil. Ebyen jodi an lèm gade Nòdwès peyi an kantite moun ki aletranje. k ap viv nan tout, swa Ozetazini, Kanada oubyen Lafrans oubyen nan Antiy yo. Ou pa ka di m jodi an, yon moun ap soti nan nenpòt ki peyi nan mond lan oubyen li desann Pòtoprens oubyen li desann Okap Ayisyen. Li pa posib. E sa k fè m te vrèman enterese pou ayewopò Nòdwès la. Dezyèmman, m vini m renmen m kòm yon kandida, m pa vini pou m fè ti mini pwojè, ti pwojè jwèt k ap fèt la yo. Leta pa ka kreye travay. Leta pa ka ba tout moun travay. Men leta ka kreye kondisyon pou bay travay. E si leta dwe kreye kondisyon, fò l mete enfrastrikti nan peyi a. Paske eske leta ka ba tout moun travay? Non! Men fò leta kreye kondisyon pou gen travay ki fèt anndan peyi a. Bebe nan ki sans se ke, bon m pral m pral kòmanse avè w menm pou depatman Nòdwès, Senatè Moïse, eske pa aza ou sonje kèlke komin swa ou te pase nan yo,

Pou se de seksyon kominal ki nou te ka konsidere tankou yo se komin, lè m soti nan zòn Mawouj, se grav, mòn Sen Nikola, se grav, m panse Pòdepè efektivman se chèf lye depatman an, men menm tan tou lè w gade Pòdepè, se tèt chaje. M panse mwen menm, Jan Abèl, yon komin. enpòtan tankou Jean Rabel. Men lè w gade sitiyasyon wout zòn sa yo, se bagay ki ba moun tèt fè mal. Mwen menm kisa m te kapab di pa la, nou pa ka jwe avèk Nòdwès peyi a. Depatman Nòdwès peyi a, se yon depatman ki enpòtan, si tout fwa, Ou bezwen ba peyi an kouran. Mwen menm map pale de enèji altènativ. Lè wap pale de enèji altènativ, m pa ka dakò nou nan ventenyèm syèk pou m ba Ayiti kouran, se motè kap mache jounen avèk nwit avèk gaz. Men, lè w pran yon van kap vante 24 sou 24 nan nòdwès peyi an, nan fawès lan, ou pa ka jwe avèk sa. Mwen menm, pa rapò a sa nou gen kòm vizyon, pou Ayiti. Pa rapò a sa nou gen kòm vizyon pou depatman Nòdwès peyi an, depatman Nòdwès peyi an dwe patisipe nan devlope Ayiti pa rapò potansyalite ke l genyen. Lè m ap gade kantite rivyè ki gen nan depatman Nòdwès peyi an, men menm tan tou m ap gade kantite tè ki ta dwe awoze ki pa ka awoze. Ki sa k fè yo pa awoze? Se paske nou pa gen volonte politik. Se paske dirijan nou yo. Pè mete men pou yo fè dvlòpman nòdwès peyi a. Men fòm di w tou an pasan, gran nèg, gwo otorite nan peyi isit pap kite nòdwès la devlope. M panse ke entèvyou m ap fè avèk nou la a, anpil moun pral pwofite de li, yo pral konprann reyalite peyi a. Kòm lè w konn bay la klè, se pa pa aza non ki fè yo pa janm fè wout nan nòdwès peyi a. Se pa pa aza. Gon rezon pou sa. Gon rezon pou sa.
E m pral sou pou sa wi. Pase sitwayen yo, yo wè bagay yo pa fèt yo pa konn pou kisa. E pa lajan pa gen non. Se pa politik. Nèg ki gen kòb lan, gwoup 5 pou 5. ki monopolize peyi an. Ki bò yo fè otèl yo? Se Petyonvil? Se nan kapital lan? Anpil nan yo pran kòb tou y al envesti nan lòt depatman. Nan tèt pa yo, tèlman Nòdwès la gen yon potansyalite, ebyen yo di w, si gen malè yo fè wout nan rejyon sa yo, e pa sèlman Nòdwès, si yo fè wout nan Nò, si yo fè wout. Plato Santral. Bon kounye a, w al fè wout Ansafolè pou al debouche sou Obòy ki pral konekte Nò avèk Nòdwès. Nan tèt pa yo, si yo rive fè wout sa yo, ebyen, lè touris vini, ki bò yo prale? Yo prale nan Nòdwès. Poukisa? Ou pral jwenn lòt moun tou ki kòm nan rejyon an, ki pral envesti kòm nan. kantite bèl plaj nou gen nan Nòdwès peyi an, ebyen lè sa a, yo di w otèl yo gen nan Petyonvil pap mache. Se konsa. Se yon bagay rasis, an menm tan se yon bagay movèz fwa. Ebyen se sa k fè w ap wè yo toujou goumen pou yo pa janm fè wout Labadi, wout Labadi ki ka fasilite devlòpman touris nan rejyon lakay mwen. Yo pap janm fè wout nan Nòdwès peyi an, paske yo di w si yo rive fè wout sa yo, ebyen anpil moun pral envèsti nan zòn sa yo. Ebyen yo menm ki bezwen kenbe. peyi an otaj, men yo prefere envèsti nan kapital lan, envèsti sèlman nan Petyonvil, men pou zòn sa yo, ebyen yo ekate yo, ebyen yo pa mete enfrastrikti nan yo, ki diferan de nou menm, mwen menm dayè nan pwogram pa nou m pa prevwa mwen menm nou pral mete ti mini pwojè anndan peyi an, dayè fòm di toujou kote m pral jwenn kòb pou m fè wout sa yo, fòk moun yo konnen. Resous natirèl peyi an, se avèl nou pral fè wout. Se pa vann nou pral vann yo non, men lè nou fin evalye pa rapò etid nou pral fè, nou pral di nan ki kantite lò nou genyen, enben nou pral prete kò nan men peyi Lachin. Lè m di peyi Lachin, sa m vle di pa la? Pa pwòp peyi CELAC yo, oubyen peyi ki anndan CELAC, Lachin gen yon eksedan bidjetè, kòb ke yo gen yo pa bezwen, yo pa ka itilize l, enben yo mete 36 milya a la dispozisyon peyi CELAC yo. Ò nou menm ki gen kontak avèk peyi Lachin nou menm pèsonèlman, nou pa menm bezwen pase pa CELAC pou ka jwenn kòb pou prete pou nou mete dè mega pwojè. Lachin pa prèt ban nou kòb la dirèkteman. Men yo pral vin fè wout sa yo. Lè w di kontak avèk Lachin pandan 2018, ou gen kontak? Sa vle di m gen trè bon relasyon ansanm avèk yo, tout moun konnen sa. Pou nou pran Moïse Jean Charles gen relasyon avèk peyi sa a, nou pa kache l. Tout peyi konnen sa. Donk kounye a, se vre dirijan nou yo pa pral pran kòb sa yo. Ou wè dirijan nou yo, yo prefere travay avèk peyi Taiwan. Paske peyi Taiwan li ba w kòb la dirèkteman. Men peyi Taiwan ki kòb li ba w? Li ba w 5 milyon, li ba w 10 milyon. Alòske peyi Lachin se dè, se dè, se dè milya de dola ou kapab antann avè l. Enben nou menm nou di. Depatman Nodès peyi an, men si w bezwen relanse Ayiti, si w bezwen relanse touris, si w bezwen relanse agrikilti, ou pa ka inyore depatman Nodwès peyi an. Sitou mwen menm ki gen yon pwogram avèk Madam Estimé, ki li menm gen deja gen tè nan zòn nan. Answit, li menm li bezwen konstwi Vilaj Estimé apati de Mòn Sen Nikola. E li menm tou, li bezwen mete yon sant inivèsitè kote gen Posiblite pou genyen apeprè 33 inivèsite anndan sant inivèsitè sa a ki pral. Yon fakilte anndedan? Non, inivèsite. Ok. M pa di w fakilte. Donk son sant. Son sant epi gen plizyè peyi ki pral enplante inivèsite pa yo nan zòn sa a. Sèlman pou Mòn Sen Nikola? Sèlman pou Mòn Sen Nikola, pou fasilte moun, e pa sèlman pou pèp ayisyen, pou Ayisyen, men pou fasilite lòt jèn ki nan rejyon lan yo ka vin etidye la tou. Pase lontan lontan te konn gen jèn ki vin etidye ann Ayiti. Enben jodi a, madanm e si nou nou gentan lwen avèk pwogram sa a. N ap etidye l, li fin fè etid yo, se sèlman otorizasyon l te bezwen pou nou kapab relanse pakèt sa. Se pou sa menm li sipòte jodi an lè genyen yon gwoup jèn inivèsitè, dè kad ki yo menm pran kesyon wout Nòdwès nan men. Paske ou pap ka devlope Nòdwès peyi a si ou pa mete wout. Prezidan Preval li fè yon gwo pa anpil fwa. Yo te pran pretèks yo tou ki fè yo pa vin fè wout nan Nòdwès se pou kantite pon yo gen pou fè sou wout sa yo, enben sa pral anpeche yo, yo pap gen lajan pou sa. Preval fon pa li mete otan de pon nan zòn sa a. Men m vle fon rapèl pou pèp ayisyen an pou yo konnen se lajan fon Petrokaribe yo. Men fò yo konnen ki moun ki te chache pwogram fon Petrokaribe a pou Ayiti. Enben jodi an, si pon yo, yo deja fè yon bòn pati nan yo, Men poukisa ou ta paka fè son volonte politik ki pa genyen. E m di w poukisa, pase gwo zouzoun isit, yo di w si gen malè, y al fè wout sa yo, enben depatman Nòdwès lan prale. Non sèlman mwen menm, n ap pale de pou n mete mega pwojè anndan peyi an, se pa sèlman pou kesyon wout e pou kesyon elektrisite tou, depatman Nòdwès lan gon wòl pou l jwe. Si tout fwa ou fè wout sa yo, ou relanse elektrisite, m ba w garanti, Moun e pou met ayopò e gon pwoblèm pò tou nan depatman nòdwès peyi an ou rezoud pwoblèm pò an m baw garanti ou pwal wè depatman nòdwès peyi an se ale l pwale e devlòpman pral fèt nan zòn sa a. Jan w pale la senatè Moïse ou menm ki se aktyèlman kandida pou pòs prezidan m ta di se yon depateman ke w konnen ou di mwens ou gen yon bòn ide de li men pou rive gon reyalite an Ayiti lè w rive kòm prezidan li toujou enpòtan pou ke ou ta genyen de moun kap ede ou kore politik ou o nivo di parleman. Lè nap konsidere kòman konfigirasyon an ye aktyèlman la nan parleman an pou pitit Dessalines, lè map gade kòman l ye pa rapò a ti an sena ki prale a, m pa wè ou vrèman ou genyen kandida o sena kap frape nan depatman an Nòdwès. Kòman ou swete apreyande jan de kesyon sa yo avèk yon parleman kote ke ou pa genyen vre de moun ki nou ta ka di ki pataje dirèkteman filozofi politik pa w la. Efektivman, m kwè se sèlman nan depatman Nòdwès nou pa gen kandida o Sena a. E nan tout peyi a nou gen kandida o Sena a. E pou le moman n ap travay e nou tou mande moun Nòdwès peyi a, tout kandida ki fè kanpay pou mwen menm, m mande pou yo vote m. Pase m pa gen kandida. Ou gen kandida k ap fè kanpay pou ou nan Nòdwès? Gen plizyè k ap fè kanpay pou nou, ke m pa riske non l. M pa riske non w la. E m konnen, m wè yo abiye machin yo. Foto pa yo foto pam e
e. Men si yo fèl li piblik mwen se te ka bann yon ide. Bizaman, bizaman m te nan Nòdwès m wè gen anpil patizan m ki sipòte senatè Lika. Gen nan yo tou ki nan Pyè Maten, Tatoune si m pa twonpe m. Ansyen depite Chanson Lubin Bassin Bleu.

E madanm sa m te wè l, e ki li menm, li te pale ansanm avè m, e anmenmtan,